Sa kap pase jounen jodi a m pa konn si nou okouran gon dyare k pran anpil moun sitou dè dirijan politik dè dè manm nan sektè prive dè zafè paske gen anpil nan yo ke blan an di ke l gentan sanksyone paske yap sipòte gang yap peye kòb nan lari gen anpil nan yo la blan an gentan pran viza. Gen anpil nan yo la k pran anpil pran kòmsi viza pa nan men yo blan blan an pran n se yon bagay ki ensiltan kèlke pa men se de deba m fè la jounen jodi a m di w gen de moun ki pa ka fè politik isi paske yo gen enterè yo yo gen sosis yo mare twòp ak blan jou blan bezwen fè yo frèt kon mab. l ap ananse sanksyon epi tout moun kouri, tout moun poze, tout moun pa gen menm pozisyon ankò. Wè la a gon dyare nan lari a an. On dyare gen nèg sektè prive dè zafè, m pap site non, ou konnen m pa chanm nan site non. Dayè blan pat voye lis ban mwen, m pa ka site non. Gon dyare, se pa ke m aplodi ni m ni m kont, ni m pou ni m kont non. Men si se pou finanse gang vre, nou pa ka defann moun non, ou konn sa. Si yon nèg nan finanse gang, si yon nèg nan peye gang, m pa ka defann li. Gen de bagay ki endefandab. Men mwen menm mwen kont prensip paske moun nan gen yon pozisyon politik anbasad amerikèn deside l ap retire viza l. E sa k fè bagay sa yo mwen di w nou gen twòp move zangi nan politik la. Si n te kapab. Wè ak kriz nap viv la, se pa yon kriz Ariel sèlman non. Se yon kriz de tout la klas politik. Si sa pase janm wèl anvi pase a, ou konnen nou pral oblije envante lòt lòt lòt dirijan politik. Souman. Ou konnen nap bezwen yon nouvèl klas dòm e de fam politik. Ou konnen nou pral paske si blan an ta sanksyone de moun ki ta nan finanse de gwoup ame e ke se tout bon yo ta nan finanse de gwoup ame ran mwa fou ou saj menm si nou pa vle wè blan an nou pa ka nou pa ka mache dèyè jan de moun sa yo kòm lidè tou e yo di m sanksyon sa yo yo pa nan yo toupatou wi. Epi w konn peyi a se yon ti peyi li ye tout moun konn tout bagay tout moun konn tout bagay epi ki ki gang ki ki serye konsa lè l gen rapò avèk yon nèg kòmsi l pa ta pale l pou moun konnen ou gon lòt kategori de sanksyon ankò ou konnen gen de nèg ki te deja pa gen viza ki te deja pa gen viza sa vle di yo pa nan sanksyon koupe viza. Men ke e pa sanksyon ekonomik sèlman yo ke yo menm anvizaje arete. Gen de nèg yo di m blan tèlman move pou atitid yo, li kareman anvi ale avè yo menm Ozetazini wi. Dezòd nèt wi. Pierre Raymond di m sispann defann politisyen. Mezanmi Pierre Raymond m gen enpresyon ou fèk vin nan emisyon an. Okontrè politisyen yo ap fache avè m jodi a. E premyè fwa m asid avè yo konsa wi. Misye di m sispann defann politisyen. Donk. wè lari an m krenn sa wi nan lè pwochen jou ou konn ki moun ou ka sezi wè se militan yo pou kont yo san gid pase tout nèg pè ap sou afè babekyou a ban m di dènye bagay sa anvan m ale lè babekyou bloke va we. M di de twa, m di wè lavi. Nou tout chita lakay nou la, nou pap pran pozisyon nou, nou pap aplodi Babekyou men nan kè nou nou kontan. Nou kontan paske Babekyou bloke Varreux, li tou bloke peyi a nan men Ariel se sa nou bezwen. Nou tou kontan. M di èske ou konnen se pou pou nou l pi mal? Paske nou te dwe soti yon nòt piblik tout pati politik yo pou di nou pa dakò Ariel monte gaz la, nou toujou pa dakò l, Men, sèt kesyon pou gang bloke gaz pou l pa ka soti, pou lopital, pou timoun ap mouri a, nou pa ladan l nonplis, nou pi pa ladan l toujou. Ke gaz la bay pou lopital epi nou kanpe sou pozisyon n ke pèp la p ap achte l nan pri sa a. Fè l! Pase menm devan blan an, n ap soti ke nou pa nan afè gang, nou pa tolere gang. Guterres te soti l fè yon deklarasyon l di gang, moun ki nan lari se gang ki peye yo. Alò lè jounen jodi a Babekyou bloke l e pa rezon nou ba li l? Nou tout te joure l. M te di Merilien sa. Nou tonjou ekri Goutyerès blag nou pa konn istwa n nou pa konn sesi e pèp soti epi bagay epi Babekyou bloke Varreux depi konbyen tan? Je nèf. Nou menm se pou nou soti yon nòt piblik paske lè w opozisyon fò w responsab. Lè w opozisyon fò w responsab. Nan afè Babekyou a se pou n pran lapawòl, voye nòt piblik di skandal vagabondaj sa nou pa dakò l epi kominote entènasyonal lan tande nou tout di nou pa asosye n nan mouvman bloke. Si Babekyou bezwen jete Ariel se pa afè pa l, se afè pa l l ap regle. Se pa nou menm ki dakò pou l bloke gaz. Se pa nou menm ki dakò pou lopital pa fonksyone. Se pou n te di se pou lo gaz la soti, pou lopital jwenn, pou timoun, etc. Men nou menm nou pap achte l konsa e ponp lan nou pap dakò pran l. Yo tout mouri poul yo. Yo pap di l ke yo sipòte l men nan kè yo anpil nan yo kontan ke Babekyou bloke peyi a pou yo jounen jodi a. Se sak fè nan tout medya etranje lè w tande yo di w se gang ki enpe anpeche peyi a mache se kòmsi pa gen lòt pwoblèm ankò. Se gang ki anfas Ariel, se gang, se sa yo di.